Ke depi ou pral fè travay yo pral fon sak rele background check sou ou. Lè yo fè background check la, yo wè ou te komèt yon krim, guess what, yo pa baw travay la. Sa vle di ke ou pa gen okenn enterè pou al met tèt ou nan yon sitiyasyon ki baw pou polis oblije entèveni, pou oblije ale pou yo arete w paske ou leve men sou gason, oubyen gason paske w leve men sou li, oubyen manman paske w kale timoun yo. Nou konnen moman wap viv lan isi, spesyalman moun ki isi yo. Se yon moman ki gen anpil strès. M konnen nou strese. Nou pa gen kote pou nou rete. Nap mache a dwat, nap mache a goch. Nou konnen ke bagay yo pa fasil. Sepandan nou paka itilize strès lan pou nou pase l sou timoun yo. Dènyèman m wè ke kèk paran, lè m di w sa, yo tèlman, yo bouke, yo fatige, nou konprann sa. Epi se pa ou pou timoun nan. Ba Bòrisi lò fèl yo di w ke ou abize timoun nan. Chak bagay sa yo gen yon langaj, e langaj yo asosye avèk lwa, e lwa yo asosye avèk enplikasyon, e lè w tonbe anba yo, si w pa gen avoka, afè w pa bon. So, nou ta vle enplore w, tanpri, tanpri, sispann kesyon batay, Sispann kesyon rale kouto, sispann kesyon kraze brize paske kounye a nou vini la se degaje pou n degaje nou pou n wè kòman èske n kapab planifye aveni nou pou n kapab gen yon meyè aveni. Nou pa gen rezon pou n ap mete tèt nou nan tèt chaje. Donk se tout sa yo m kwè ke e mwen poko genyen okenn update sou Family Reunification nan e sa ke m poko ba nou li, hopefully nan semèn nan la a nou genyen pou n ta genyen kèk rankont avèk gwo ofisyèl yo pou yo di nou Aprè 5500 lèt ke yo te voye pou family reunification nan, konbyen kounye a ki rantre deja e konbyen ke yo pral voye ankò, nou poko genyen done sa yo, lè nou genyen yo nap retounen avèk ou. Men ankò yn fwa frè m a sè m yo, son moman ki reyèlman difisil pou nou tout, non sèlman Ayiti, Nou wè sa kap pase an Ayiti, sou jenou, pa bò isi, ou fin pase mizè ou rantre isi epi ou stil ap pase mizè. Nou konnen bagay yo pa fasil. Sepandan, avèk pasyans, avèk anpil priyè, avèk anpil pèseverans, avèk yon espri pozitif pou di kote w ye an e pa la w ap rete. Paske se youn nan bagay m toujou vle fè nou konnen. Kote w ye yo jodi a se pa la w ap rete. Yes bagay yo pa fasil kounye a men avèk efò ke w pral fè pou w kòmanse travay, w al lekòl, ou pran anglè a, lòt semèn w ap wè se yon lòt bagay. Se sa m ta renmen w kenbe nan tèt ou. Kenbe yon espri pozitif, yon espri konstriktif pou w konnen ke yes bagay yo difisil jodi a men yo pap rete jan yo ye a. An nou rete kenbe men fèm youn avèk lòt, sipòte yon lòt e konsa na va wè ke bagay yo kapab chanje. Nou pa konnen si gen kesyon paske nou pale anpil jodia. Merci anpil. E kesyon moun yo genyen yap mande si w ka fè yon survey pou konnen kòman yo kapab ede yo nan reyinifikasyon pwogram nan paske gen anpil moun yo reponn yonn yo pa reponn lòt yo pa konn kisa pou yo fè ou di mwens yo kòmanse voye otorizasyon pou yo men yo pa kapab fè pwosesis la. Donk kisa w ka fè pou yo? Eske w ka retwouve yo epi pote doleyans yo bay otorite nesesè yo? Nou deja voye pwoblèm sa a, kòm mwen di w malerezman uscis reyèlman debòde avèk tout flou, paske pa bliye moun yo p ap sòti sèlman de Ayiti, Tout frontyè a la. M bliye bann number yo de moun ki schedule randevou a travè frontyè la yo gen 324 mil moun nan cbp one moun ki autour de tout frontyè a la yo gen près de 324 mil moun kap tann randevou ki pran randevou ke ap tann e ladan yo yo deja reponn près de 55 mil moun ke yo deja reponn sa vle di ke Yo debòde. Nou ekri yo depi semèn dènyè pou nou mande kòman èske nou kapab chita pou nou konprann pwosesis de familifikasyon an pi byen, pou nou wè pou ki rezon yon moun resevwa l lòt la pa resevwa l, e gen moun yo kòmanse pwosesis lan epi l kanpe nan wout. Nou voye tout doleyans sa yo ale, malerezman nou poko ka jwenn reyinyon. Osito ke nou jwenn li, n ap pran l. Epi, Lè nou gen yon ti tan paske kòm mwen di ou tach la pa fasil. Lè nou wè m pa parèt se pa paske m pa ta vle parèt se paske nou prèske pa gen kote pou nou chita se maten, midi, swa pou n ap reyini avèk tout otorite ou konnen ke se nan vil Boston avèk majistra ke se avèk senatè yo, depite yo ke se avèk gouvènè ke se avèk menm vis prezidan. Nou oblije ap rankontre tout lajounen avèk moun sa yo pou nou fè konprann ka ayisyen nan etazini e kòman eske yo kapab ede yo se sak fè bagay yo tèlman anpil ki fè ke ou pa wè nou vin souvan men se travay nap travay darachpye aktyèlman la nou genyen yon gwo kanpay ki bò ke pou kesyon travay work authorization pou ou menm ki nan leta de Massachusetts nou genyen avèk uscis nou genyen avèk department of homeland security depi semèn dènyè Chak jou yo vini avèk tout machin yo pou yo fè fingerprint lan sur place pou moun yo avèk eta de Massachusetts la pou n ka ede. So, se travay n ap travay pou n wè si n te kapab fè bagay yo mache pi rapid pou wou, se sa k ap pa wè nou souvan. Men, n ap travay, n ap tann, osito ke yo ban nou randevou pou Family Reunification nan, n ap fè w konnen. E gen moun k ap poze kesyon ki di gen plizyè kote nan Florid, nan New Jersey, Indiana, e yo pa jwenn èd, kòman ICSI ka fè pou ede yo nan diferan eta ke yo ye, kote yo pa konn ki kote pou yo ale pou yo jwenn sipò? So youn nan bagay ke nou te mande, nou te mande l depi l depa a tout moun sa yo ki nan zòn sa yo, idantifye yon òganizasyon oubyen yon gwoup de moun ki prè, paske youn nan bagay ke ICSI fè ki mache anpil anpil se ba moun training pou ke yo kapab replike modèl la kèlkeswa kote yo ye. Sa vle di ke depi w ka idantifye yon òganizasyon oubyen yon gwoup de moun, nou pa gen pwoblèm ditou pou nou ba w tout sa w bezwen pou ke w kapab ede moun yo. Paske tout fòm yo ke nou itilize anpil fwa, yo deja online. Sa vle di ke eksepte pa egzanp domèn asirans sante, chak eta genyen fason pa yo, men anpil bagay yo ke nou fè isi, ou menm ou kapab fè l tou. Depi ou vle. ke ou wè de twa lidè, ou wè yon òganizasyon ki nan zòn ou an, oubyen yon legliz ki nan zòn ou an ki ta vle anbake nan menm travay sa a, fè nou konnen, konekte nou avèk yo, paske se sa nou fè. Nou vwayaje enpe patou, n ale, n al rankontre avèk lòt lidè yo pou n kapab montre yo kòman pou yo ede lòt Ayisyen. Paske nou konnen gen anpil Ayisyen nan anpil lòt leta k ap soufri, malerezman, paske pa gen moun ki pou ede yo. Men nou prè pou nou al jwenn ou, nou prè pou n kolabore avèk ou, dan la mezi ke ou vin jwenn avèk nou pou nou kapab fè sa. Pa gen okenn kesyon ankò. Ankò yn fwa pa bliye mwen di nou demen se sak rele Giving Tuesday e m kontan lè nou tout ap pataje paske e m ta renmen ke nou pataje anpil anpil anpil anpil video sa paske sitou pou 8000 moun sa yo kap ki genyen an resevwa deja nòt yo epi ki poko janm al tcheke imèl yo, m ta renmen w pataje e pou moun ki dekouraje yo pou yo konnen ke yes, yes, yes pwogram nan ap mache, donk m ta renmen ke w pataje pou ke tout moun kapab jwenn li, men sitou pataje link ke nou voye pou nou resevwa don demen si Dye ve. Nou ta renmen nan tout òganizasyon ki ap patisipe nan pwogram nan kanpay sa a ki rele Giving Tuesday a, nou ta renmen wè IFC number one. E guess what? IFC ka number one si ou menm k ap tande nou an, ou mete link lan sou paj ou nan Facebook ou, epi ou rele de twa zanmi pou w di yo, menm si w pa bay anpil, bay piti pa chich, bay piti pa chich, bay piti pa chich, menm si w pa bay anpil, an nou.